Ayibobo ayibobo ayibobo yon gwo kout ayibobo pou tout moun ki sou paj mwen an e byenveni pou sa ki pral abòne konnya la bon se zanmi w frè w sèvitè w André Samson jodi a m pote yon gwo kou pou nou kòm dabitid kou m pote jodi an e si w gon moun yon malfektè k ap bò pwoblèm pa egzanp Ou ka rete avèk yon moun tou, yon fi ka rete avèk yon gason, oubyen yon gason rete avèk yon fi, fanmi moun nan ap ba w pwoblèm, a li tout sa ladan tou. Ou bezwen fè moun sa yo rete, moun k ap ba w pwoblèm yo ki pa vle wè w yo. Ou bezwen fè yo bliye w. Yon malfèktè ap pèsekite w, ou bezwen fè l bliye w. Ou bezwen fè yon moun bliye w. pou l pa ba w pwoblèm ankò, pou l pa pèsekite w, yon malfektè k ap fè malfektè de yo bezwen bliye w pou l pa pèsekite w ankò, m pote solisyon pou jodi a. Avan m kòmanse m ap mande w, m ap mande nou silvouplè, abòne a chanèl la, se sèl fason m mande pou nou ede m. E kòmante, like, pataje. Yon like ou ap enpòtan pou mwen, yon comment ou ap enpòtan pou mwen, yon pataj ou ap enpòtan pou mwen anpil. Silvouplè. Edem pataje video yo like komante envite zanmiw fanmiw fè menm bagay la bref nap komanse pou fè yon moun bliyew yon moun kap baw pwoblèm pou fèl bliyew men sa wap fè wap wap pwan 7 fèy sabliye mpanse M panse nou tout konnen fèy sa. Sèt fèy sa pliye sou non moun nan. Ou keyi yon premye fèy, ou di entèl entèl. Si w pa konnen non moun nan oubyen non moun k ap pèsekite w yo, w ap keyi, w ap di zanana kou pengwen, pik kon mawon. Ou keyi yon dezyèm, Ou di zanana kou pengwen pik kòm maron ou byen ou di entèl entèl ou byen ou sou si ou konn non moun non site nonl si ou pa konn nonl ou di zanana kou pengwen pik kòm maron ou byen ou fèl sou non si wap fèl sou nan kòm ta di sa nan sans kabal ou ka di de a a zèd ou byen ou di alfa e lomega si ou pa vle di zanana kou pengwen pik kòm maron ou di E de A a Z, se menm bagay, ou di Alfa e Lomega, se menm bagay. Men, si w konn non moun nan, w ap site non moun nan, a tout sinyati. Si se plizyè moun, ou site non yo. Brèf, w ap pran 7 fèy sa pliye sou non moun nan. W ap bezwen, w ap achte yon ze peyi sou non moun nan. W ap achte ankò yon pon, yon kouto oubyen yon ponya sou non moun nan. Kounye a, lè w fin, ou fin genyen 7 fèy sabliye sou non l, ou genyen yon, yon ze peyi sou non l, ou genyen yon ponya sou non l, kounye a men sa w al fè. Ou pral fouye yon twou. Nan fouye twou a, w ap kenbe ak kouto w achte a, W ap kenbe kouto a ak men goch ou. W ap fouye twou a ak men goch ou. Degaje w! Paske ou pa p bezwen yon gwo tou. W ap fouye yon twou a men gou a kouto w achte sou non moun nan, oubyen sou Zananak oubyen yon pikom mawon, oubyen sou Alfa e Lomega oubyen sou de A a Zèd la. W ap fouye ak menm kouto sa a w ap pran w ap fouye yon twou a men goch ou sou non moun nan. Pandan w fin, w ap fouye l ou site non moun nan, epi nan mezi w ap fouye, w ap fouye l, w ap pale koze w. Sa vle di sa ou bezwen an, pou entèl entèl pa pèsekite m, pou entèl entèl bliye m. Ou konprann sa m di w la? Epi, nan mezi w ap fouye l tou, pandan, pandan w ap fouye l, w ap lonmen non moun nan youn, epi ou di, ou pale koze w, ou di pou entèl entèl pa pèsekite m, pou entèl entèl bliye m nan vil, epi. Wap di a dwat pou mwen a goch pou ou. Ou fin wè nan li wap fouye li ou epi wap di non sèlman pandan wap fouye la ak men goch ou wap site non moun nan wap di entèl entèl oubyen w di zanana koupe yon pik pòm mawon oubyen w di alfa e lomega epi aprè wap pale koze w Swa w siye non moun nan ou di pou entèl entèl bliye m oubyen sa nan lakou bengwen pik kòm mawon k ap pèsekite m nan k ap fè malfektè dèyè m nan bliye m nan vi l pa janm pèsekite m pou l pa janm pèsekite m ankò epi a pandan w fin di sa ou di adwat pou mwen agoch pou ou adwat pou mwen agoch pou ou adwat pou mwen agoch pou ou ou ka di sa sèt fwa adwat pou mwen a goch pou ou. Konnya ou fin fouye tet ou sou non l, ou fin ou di tout koze sa yo konnya sa wap fè? Eskize mwen, sa wap fè konnya wap pran 7 fèy sab yo. Tout sa wap fè wap fè l a men goch ou selman, a bò goch ou nèt ou annafè. Ou ke fè sa pou yo, sou lefo, sou non moun nan. Ou ka ke fè sa pou li a, a men dwat ou, men, nan a men goch lan, si ou ka fè l a men goch lan, li ankò pi pi bon. Kounye a ou fin fouye tou a men goch ou, kounye a ou pran, ou pran, si ou te gen 7 fèy sabliye nou an se, kounye a ou ap pran 7 fèy sabliye a, ou ap mete l nan twou a, sou non l. Epi nan twa sou non l, epi w ap di entèl entèl. Oubyen zanana kou pengwen pik kòm mawon. M pa konnen jan l di a. Alfa e lomega. Oubyen de A a zèd. Ou mete l sou non l. Kounya, sa w ap fè kounya, lè w fin mete sèt fèy labriye a sou non l, ou mete sèt fèy labriye yo, epi w ap pran, w ap mete, non, avan w mete ze a prezante l kat fasad. Avan mete ze a ou prezante l 4 fasad. Epi apre sa ou mete l nan twou a. Ou fin mete l nan twou a. Epi sou koze ou toujou. Mete 7 fèy sa bri avan. Ou mete 7 fèy sa bri avan. Apre sou non moun nan. Apre ou mete ze peyi an sou fèy sa bri a. Sou non moun nan. Konya ou ap kouvri l. ak men goch ou toujou ou kouvri l non sèlman ou ou kouvri l ak men ak men goch ou oubyen ou kouvri l ak men goch ou pandan w ap di w ap site non moun nan entèl entèl mwen mete w la oubyen mwen mete nou la pou nou bliye m pou nou pa janm pèsekite m ankò oubyen zanana ak ou pengwen pik kòm mawon k ap pèsekite m nan ki anpeche m viv la oubyen k ap fè malfektè dèyè m nan Mwen mete nou la, pou nou bliye m nan vi nou, kote m pase pou nou pa janm pase la, pou nou pa janm pèsekite m ankò. Sa a konnya ou fin mete l, konnya ou pran, ou fin kouvri l a men goch ou, konnya ou pran do, do men goch ou. Ou pran do men goch ou, ou fon ti fouye. Konnya lè w fin, konnya ou pran fatik ou. Pandan w pran do men goch ou, ou fè yon ti frole l. Kounya apre, sou koze w ankò. Sou koze w, sa w bezwen pandan w ap frole l. W ap toujou site non moun nan. Oubyen sa nan lakou men gwen ki kò m mawon k ap pèsekite m nan. M ban nou travay pou nou fè pou nou pa janm pèsekite m ankò. Pou nou bliye m kote m pase pou nou pa janm pase m ankò. Kounya apre sa, ou fin fè yon ti frole l a men goch ou. Konnya ou pral pran pye goch ou. Ou pran pye goch ou, ou foule, ou foule. Ou pran pye goch ou, ou foule. Ou pran pye goch ou, w ap foule. Epi apre sa, apre w fin foule l a pye goch ou, w ap di entèl entèl oubyen zanana kou pengwen mwen mete w la, m gen yon travay pou w fè.

Ou di a dwat pou sitou wap frape pye ou sitou pye goch ou sitou a 7 fwa. Pandan ou frape pye goch ou sitou a 7 fwa, wap di a dwat pou mwen, a goch pou pandan 7 fwa. Epi ou vire ou ale san ou pa vire gade dèyè. A dwat pou mwen, a goch pou ou. A dwat pou mwen, a goch pou ou. A dwat pou mwen, a goch pou ou pandan 7 fwa. Ou frape pye goch ou pandan 7 fwa. Ou di adwat pou mwen agoch pou ou. Nou byen note sa m di a pou nou pa fè kòve. M toujou di m tou lè n ap fè maji se konsantre nou. Sa w ap fè a ou mèt bay tout ou menm. Ou fè l avèk kwayans ou al fè tèl bagay pou jwenn tèl rezilta. Epi lapè. Lapè. Se te yon reyèl plezi. M pa kwè mwen oblije reponn li pou nou non. Paske si m reponn, bon, bon m reponn kamenm. Si m reponn m panse m ka fè twòp minit. Ok, pou w fè yon moun bliye w, yon moun k ap pèsekite w, yon malfèktè kèlkonk, w ap achte, w ap achte, non sèlman w ap keyi 7 fèy sa vre, sa e pa achte w ap achte. Wèl degaje w, chache kote yon fèy sabliye, yon pye sabliye pou keyi 7 fèy sabliye sou non moun nan. W ap achte yon kouto sou non moun nan. W ap achte yon ze peri sou non moun nan. Lè w fin fè tout bagay sa yo sou non moun nan, kounya a ak menm kouto w te achte sou non moun nan, w ap fouye yon twou wap kenbe kouto sa ak menw goch ou wap fouye tou a a men ou an afè ak bò goch ou sèlman bò dwat ou pa ladan menm pa manyen anyen a men dwat ou wap kenbe kouto a ak men goch ou wap fouye tou a sou sou non moun nan ak men goch ou pandan wap fouye tou a wap di ou non sèlman wap ou wap fouye tou a sou nonl epi wap di a dwat pou mwen a goch pou ou E pou site pale koze ou poukisa wap fouye tou a wap fouye tou sa entèl entèl wap fouye tou sa pou pa janm pou pa janm pèsekitem ankò kote m pase pou pa janm pase la pou m pa janm fè kwazman avèm nan avèw nan vim la nan vim ankò wap fouye pou ou pale koze ou se mwen k di sa ou menm ou ka chwazi di lòt bagay lòt bagay pou sa ou bezwen an pale koze ou sa ou bezwen an ou pale sou li epi pandan wap di. Adwat pou mwen, agoch pou ou. Epi ou pran, ou vin fouye tou, kounye a ou pran 7 fèy sabli yo, ou mete l sou nan kou ou a, sou non moun nan, ou pale koze ou ankò, entèn entèn oubyen zanana koupe mwen pi kòm mawon, mwen mete ou la, pou pa janm pèsekite m ankò. Pou pa janm wè m ankò kote m pase ou pa janm pase la ankò epi aprè ou prezante zye ou 4 fasad ou mete l sou fè 7 fèy tabliye a sou non moun nan toujou aprè sou non moun nan sou koze ou toujou entèl entèl sa moun nan fè w la pou l pa fè w li ankò ou mete l sou koze ou aprè ou kouvri tou a ak men goch ou, ou foule l ak do men goch ou. Apre w fin foule l ak do men goch ou, ou frape pye goch ou pandan w ap foule l w ap di adwat pou mwen, agoch pou ou. Epi apre ou frape pye goch ou sou twou a 7 frap pandan w ap di adwat pou ou, agoch pou moun nan. Adwat pou mwen, agoch pou ou. Sa vle di si Si moun wap fè kap fè w, si moun wap fè la ou pa konnen l, ou di adwat pou mwen, agoch pou zanana kou pengwen pou kòm mawon. Agoch, adwat pou mwen, agoch pou alfa e lomega. Oubyen ou di adwat pou mwen, agoch pou entèl entèl, si ou konn non moun nan. Byen note sa m di a, mwen fè l avèk presizyon, pou jis pou nou ka byen konprann li, jis pou nou pa fè l yon fason pa nou, pou nou pa di m ban nou yon vye resèt, m ban nou yon resèt ki pa mache. Nenpòt sa m ap fè, mwen toujou pran san m, mwen byen fè l jis pou nou pa ban m responsab. Pase maji pa gen griyen dan. Maji se yon syans li ye. Sèt men, nenpòt ti erè ou fè, ou pa ladan. Gen dwa yon bagay ou pral ya, gen yon maji pou ta konpoze. Yon, yon de gout dlo sèlman pou ta mete ladan, ou pa mete l. Maji a ka pa mache. Se konnya, tout engredyan ou wè ki pou melanj sa yo pou fè maji an se tout pou ki mete san youn li pap mache se afè paw ou ye ou fè brèf konnye ou fin ou fin asire ou mete ze ou mete 7 fèy sabri yo ou mete ze ou ou kouvril epi ou foule la men goch ou ou frape 7 pye goch ou 7 fwa sa 7 fwa sou li ou di ou fin di a goch pou ou di a goch pou ou. adwat pou ou de preferans, ou di adwat pou ou, agoch pou moun nan pandan 7 fwa, epi ou vire do ou ale san vire gade dèyè. Sa k rive, ou pa responsab. Moun sa pa gen dwa pèsekite w ankò. Se te yon reyèl plezi, se te zanmi w, frè w, André Samson. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw!